So eske ou panse yon gason ka gen yon mennaj epi tou li gen yon madan marye? Yon mennaj ak yon madan marye? Hey guys, hey y'all, sa kap fèt? Donk byenvini nan nouvèl video pou jodi an. Donk ou menm kap gade m pou la premyè fwa, non pa m se Winnie DS. Map diw byenvini. E ou menm ki konn abitye gade m sou channel lan deja, map diw welcome back. Donk menm jan nou kapab wè a mwen gen yon envite jodi a nan video a. Video jodi an se kesyon li pral ye kote ke li pral poze m de kesyon de si gason ka fè l pou m reponn wi ou non selon mwen menm epi pou m di poukisa you know so yeah so se video sa nou gen pou n fè so m ap kite envite an pou li pou l pale de tèt li pou l di ki non l e tou sa apre pou nou ka komanse. M deja konn sou chanèl la so se Ismael kòm dabitud m la pou yon video avèk ti kout. So, m espere n ap kontan pou videyo a ki sa l ap mennen pou nou jodi a. Donk, a talè. A plis. Ok, so m ap kite nou ansanm avèk entròm nan epi m ap retounen back pou videyo a. Boom!
Ok, so nou va komanse avèk premye kesyon an. So, eske yon gason ka gen yon bestie fi nan relasyon an, men ke yo kole ansanm? Eske yon gason ka gen yon best friend fi? A besti la. Men yo kole. Yon best friend fi. Men yo kole kole. Non. Wi li kapab gen. Wi gason ka gen yon besti fi. Men li pa ka gen yon besti fi kole kole kole. Nan ki sans? Men paske. Yal Men gen. si ok si fi an si gason an pa gen mennaj li ka gen yon besti ko yon besti Non men fi si l kon kole kole mennaj. kole. Men si l gon mennaj non li pa ka gen yon besti Non men pa bliye fi besti a te kole lavan. kole kole.
Non menm lè sa menm lè fi an ou pat di nan kesyon an ke fi an te la avan ou jis pozel konsa. Wi men nan stil la ou pa janm pa konn si bestie a pat la. Menm ke bestie an te la nan moman ke li vin renmen ansanm avèk yon lòt moun yap toujou ka bestie men kole kole kole kole a li pap kapab ankò. Li fini.
Yeah kole kole kole a fini. So dezyèm kesyon m gen pou ou an se eske yon gason ka plede soti nan aktivite avk zanmi gason l yo plis ke mennaj li? Non, sa pa ka fèt. Paske, fi an, sa ap vin rann fi an jalouz bay sa, epi li gen dwa panse anpil bagay nan tèt li. Se jalouzi?
Non, gason an pa ka soti plis. Men baz pa li yo.
Wi, la soti. Sò di li, fòl kite baz li yo. Non, men chak moun, chak, chak bagay yo ap gen pati pa yo. Fi an ap gen lè pa l, epi zanmi yo ap gen lè pa l. Epi, ok, e kòm. Baz yo pa soti plis. Non, e pa sa, men si gason an soti plis ansanm avèk zanmi l yo. E kòmsi kounye a zanmi gason l yo vin plis priyorite ke fi a? E sa Mwen l vle di? E sa m vle di la so non sa pa li sipoze soti a zanmi gason l yo men l pa ka soti plis plis ansanm avèk zanmi gason yo so e zanmi gason yo tounen mennaj lan kounye a? Nan men zanmi l yo ye Yo ansanm depi yo ti moun Wi m di w wi y ap soti y ap soti men pa tankou Men èske w ap wè l fè sans pou l gen yon ekip gason lè yo 5 yo soti e l mennen mennaj li? Koman?
Like si yo ap plede soti e sel ou ki fi nan mitan yo. Oh tankou pou l ta mennen mennaj lan tou sèl li. Men m pa, li pa tèlman fè bèl men m pa wè l gen anyen. M pa di w li pa ka soti ansanm avèk zanmi gason non men pa tankou plis plis tout tan plis ke mennaj la. Mwen pa fè jalouzi.
Chak gen jou pa yo, chak gen lè pa yo e dat se. Ok, nan fè skèdjou nou.
Ok. Ou lòt kesyon.
So, èske yon gason Sa vle di ankò? Èske yon gason ka plede tcheke telefòn mennaj li, like fouye detanzantan ap gad sa k nan telefòn nan? Non.
Kòman non?
Non pase sa yon sason mank de konfyans. Fò fè devlopman de ta repons. Ebyen apa m ap di w li, sa va, li pa sipoze fè sa paske si w ap fè sa e kòmsi pa gen konfyans, kòman fè pou w ap. Nan ka jis fon tchek. Wi men pa tank ou fouye fouye fouye si wap fouye fouye fouye e kom si ou gentan konnen yon bagay pa nomal wap chèche wap chèche yon bagay ou gentan panse kel yon bagay pase. Fè silve fouye li pa fouye telefon nan kamzan. E koman?
Se jis yon ti tchek li di bal tcheke telefon nan la fouye net. Ebyen wi koman la. Li di non li pa fouye net. Non li gen do al nan telefon nan bagay sa yo konsa konsa. Men li pa sipoze al fouye fouye telefòn moun nan mwen menm.
M pa di l pa ka gade l men jan w di fouye fouye a. Men lè w al fouye fò w gade tout mesaj, fò w gade foto. Non, non, sa pa bon. Non, li pa sipoze. Pou mwen li pa sipoze fè sa. Sa son mank de konfyans li ye. Non, men pa mank de konfyans. Menm jan gen polis k ap tcheke moun nan lari. Ok, ok. Li ok, li pa mank de konfyans. Ou pa dakò?
M fini a sa m di a, m di w m pa dakò m fini. Tu es facheuse? Ou pa t tande?
Ok, ok ma sè. M pa dakò mwen menm, sa va bon? Ok. Sa yon mank de konfyans li ye. Ok, so, lòt kesyon m gen pou an sa. Ebyen de gason ta pale tou, pa e pa de fi. Anyways. Bla bla bla bla bla bla. Pale m ap tande w. Vin bat mwen non. Ok, èske yon gason ka kache feblès li nan yon relasyon? Par exemple, emosyonèlman, emosyonèlman parlant. M pa konprann.

Ou poko konprann nan ki sans m te la? Pa egzanp, li gen yon strès. Ebyen jis di l konsa. Ok, ok. M ap repoze l. Eske yon gason ka kache feblès li nan relasyon? Pa egzanp, l ap pase yon strès, li pa vle di mennaj li sa. Eske w wè sa fè sans? Tu ne parles pas? Men.
Sa gen de kote ladan. Pafwa moun nan jis pa vle di l. Sa depan de ki strès. Men m konnen ke lè moun nan prè pou l di l lan, l ap di l li kanmenm. Li gen dwa, li gen dwa pa ka di l nan menm moman. Men kou l prè pou l di l, l ap di l li. Li ka kache l epi annapre li vin di l li. E si l pa di l li ditou men. Epi bagay sa yo tou pa konn kache tou. Strès pa konn kache. Depi yon moun, depi w gen yon strès, lòt moun nan ap. Gason an li pa Li ka kache strès lan men Lap dil li kanmenm Depi bagay la Apresa li ka dil li So wi li ka ka Mwen li ka kachel Depi se pa yon gwo gwo bagay Epi a depil dil li apre so Nan men paske m di l pap dil wi Li kache l Pap dil ditou Nan li kache l Non ebyen sa pa bon Fok li dil Nan men paske Tu wè gason se l pa vle montre feblès li devan fi a non Tu wè Non Non Humm.
Lè fanm di takti. Èske yon gason ka gen anpil zanmi fi sou telefòn li?
Èske yon gason ka gen nimewo fi sou telefòn li? Wi, ap tèks ak pil fi zanmi l yo ye.
Sa depan de ki zanmi? Lèk zanmi fi, tout e zanmi. Li gen plis zanmi fi ke zanmi gason.
Gen gason ki konn bon zanmi a fi men gen gason ki pa konn fè zanmi a fi sa depan. Nan ki sans ou yo pa konn fè zanmi a fi?
Non gen gason depi yo nik zanmi yo pran pòz yo zanmi ansanm avèk yon fi apre pou yo ka al mande fi an renmen men si se yon bon zanmi yon zanmi nòmal e pa pwoblèm. Depi se fren.
Depi se fren. Men nan yon sans li pa sipoze gen like pil nimewo fi men. Si se zanmi zanmi e pa pwoblèm depi se pa anyen depi se pa anyen mal gason an ka gen plizyè nimewo fi sou telefòn li depi se pa yon bagay mal la fè depi se pa koze l pral koze ansanm a fi yo depi se jis zanmi e kòman w ye tout moun ka tout fi ka gen zanmi gason gason ka gen zanmi fi sa pa vle di si w renmen avèk yon moun ou pa ka gen zanmi fi sa pa fèt. Sa depan de jan, de nan ki sans zanmi an ye. Ok. Sa depan. Sa vin fè jalouzi dèyè n. Eske yon gason ka gen yon telefòn men mennaj li pa gen aksè ak telefòn nan? Non, sa pa fèt. Nan e menm bagay la, e mank de konfyans. E sa w te di m talè a. M te di w sa deja, sa pa fèt. Non, non, sa ka fèt.
Paske talè w di gason an pa ka fouye telefòn nan. So sa fi a bezwen kòd la fè? E fouye ou pral fouye telefòn nan? Non, men nan yon sans. Kòd lan m pa kwè tankou e pou fouye, se tankou sou si gon ijans on bagay konsa yo. E telefòn nan ki pou sèvi. Mwen m wè tout sa yo pa gen sans pou mwen paske depi wè nan bagay pa ka konn kòd an pral fouye tout e mank de konfyans wè. Paske si w pat gen yon tap kache, ou tap ba gason an tap ba fi an kòd lan oubyen tou li pa ta pral nan fouye. Epi yo toujou di nan anme pa. fòk gen konfyans. Si pa gen konfyans, pa gen renmen. So, tout sa yo, yo pa fè sans. Ok, so, ki lòt kesyon m te gen se, eske yon gason ka gen de tip de zanmi ki, like, bad influence?
Non, e pa sèl gason. Tout moun pa sipoze gen zanmi kap enflyanse, kap, ki gen... Koman ki va gen bon, bon enfliyans sou ou. E pa selman gason, gason ni fi an tou. Moun ta sipoze ta gen zanmi kap enfliyanse sou ou. Fok ou gen tout tip de zanmi, men ou pa ka gen zanmi kap. E depi ou tande enfliyanse, sa ve di e move bagay. Gason pa ka gen, gen zanmi kap enfliyanse sou li. Sa va no, sa son no. Bon. Eske wap kanpe dèyè tout sa ou di yo? Ok. Eske wap toujou la lè maladi yo? Mwen pa yon chaj non, mwen pa yon storage.
Ok. An ale.
So, eske yon gason gen dwa soti chak wikèn al nan pwogram epi la pretann ke lakay li tou sou santi tafya?
Non. Sa pa sipoze fèt pou yon gason pral nan pwogram chak swa oubyen menm lè l pa chak swa ap antre sou si l gen li gen mennaj oubyen madanm non menm lè l pa genyen non nan bon lojik fi ou gason nenpòt sa li a espesyalman pou gason l pa sipoze fè sa nenpòt mal ka rive l epi li pa bon tou pou ou gen yon mennaj epi chak jou pou w pral nan pwogram nan nwit e lè w al nan pwogram nan lè w sou w ka fè anpil bagay ke w pa rann ou kont ou anpil bagay ke w pa tap janm fè ou kapab fè ou byen ka sa anpil vye bagay ka rive w sa va fè So
Eske w panse yon gason ka like too friendly ap nenpòt moun li jwenn menm si l pa konnen l?
Gason pa sipoze tou friendly but gason sipoze friendly Ansanm a tout moun Men lò tou Ok pou moun ki pa konprann sa friendly an vle di Sa vle di zanmi like zanmi zanmi zanmi Paske lò Ou pa ka zanmi a tout moun Wi ou ka zanmi a tout tip de moun Men ou pa ka Zanmi an zanmi an vle di yon gwo bagay non Zanmi an e pa jis wè moun nan dil konsa bonjou bonswa etou sa non sa pa rele zanmi like ok like friendly yeah moun nan kapab friendly a tout moun men e pa tankou nan like antre sou moun nan konsa gentan zanmi l men moman epi a tout tout moun moun ap pran ou konprann pou moun like ki tro renmen zanmi etou sa mwen m ba wèl tro korek ba wèl tro korek ok Mwen wè si sa pral twò korèk tou. So èske ou panse yon gason ka gen yon mennaj epi tou l gen yon madan marye?
Yon mennaj ak yon madan marye? Non. Pou mwen sa pa ka fèt.
Men m pa konn pou lòt moun men mwen m pa renmen l. Ou pa ka gen yon madan marye. E poligami li rele wi. Kot. E kot? Non.
So non li pa kapab paske ou pa ka. Si w gon madan marye w gon madan marye, w gon menaj w gon menaj, w pa ka gen tou lè 2 a la fwa e sèlman Madan marye ap bay pès. E sèlman moun arab yo avèk ki bò lòt nasyon sa yo m wè k fè bagay sa men mwen menm li pa bon fòk ou fidèl ansanm a si w gon madan marye ou pa ka gon menaj. Sa w vle di arab yo pa fidèl?
Pou yo menm yo wè yo fidèl paske se koutim yo men nou menm li pa koutim nou so li pa bon moun yon gason pa ka gou madan marye.
Ebyen lè yo antre nan relijyon an yap nan relijyon an men depi yo pa nan relijyon an yo pa korèk yo pa sipoze fèl. E la pou gade wi. Talè map chèche kèk bagay la oh oh.
Dieu soit loué. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Ok, mwen pose dèni kesyon. So, eske ou pose yon gason, li ka nan relasyon, men la, la peye baye pou lòt ti medam sou kote. Menm si l pa avè yo, jis la peye baye, la baye ti kado, fè yo plezi.
Kòman m pa konprann? Kòman la peye bagay kado? Mwen jis fè yo plezi.
E zanmi li.
Tankou lòt moun yo bezwen èd, yo pa ka manje, yo pa ka bagay. Non, yo pa bezwen èd. Yo just ap bay kado. Zanmi fil yo. Yo just zanmi. Men sa depan nan ki sans l ap bay kado a. Si se jis pou èd bagay sa yo. Non, pa pou èd. Li just fè yo plezi.
Si se jis fè yo plezi, m pa wè sa anyen. Men tankou si se jis pou fè moun nan plezi apre. pou pou ka koze ansanm avèk moun nan sa pa bon men si son moun ou bezwen èd ou byen ou e fèt moun nan bay sa yo lè pa fèt li just ap bay yo tout tan ap bay yo kado byen jis yon lè ap bay yo love la kwa menm si menm si e pa yon vrè yon vrè relasyon non sa pa fèt paske fi an. Fi an pral met on bagay nan tèt li sa pa moun lap bay kado konsa pral met on bagay nan tèt li non li pa bon pou mwen li pa bon. Men si w son zanmi ou pa bal kado? Men wap di jan w di an kado tout tan menm lè se pa anyen menm lè. Ou jis fè kè l kontan. Wi m konnen men l pa bon moun ap pran sa pou yon bagay li pral met on lòt lide nan tèt li. Omwen si se te fèt moun nan, oubyen yon okazyon, yon fi ou menm ou yon gason, menm lè w pa nan anyen a moun nan, ou gen dwa ba l yon kado, men moun nan pa anyen pou ou epi e pa okenn okazyon tout tan w ap ba l kado, tout tan w ap ba l kado, e ou s on gason moun nan s on fi, li pral gen yon lòt bagay nan tèt li? Non sa pa bon. Sa va bon. So. Bon, that's it for me today. Ok guys, so nou fini ansan avèk kesyon yo. M swete ke ou te renmen kesyon yo. E m panse ke repons yo te satisfè yo. Donk, um, si ou vle yon lòt videyo ankò, kòmante an ba nan kòmantè lan um, pou nou kapab fè yon part 2. Part 2 an se um, mwen menm ki pral poze kesyon de kisa Eske fi ka fè tèl bagay pou li menm pou li reponn. So pa bliye si w poko abone ansanm avèk channel lan fè sa kounya m swete ke se video sa ki fèw pral abone ansanm avèk channel lan epi pa bliye lè w fin abone peze klòch notifikasyon an pou YouTube kapab voye notifikasyon ba ou chak lè ke mwen poste yon video donk se la map kite nou.